Sèke Dessalines est encore là. Map mande nou bat yon gwo bravo pou nou pou Jean Jacques Dessalines ki toujou la. Bravo wi! Bravo wi! Mèsi. E yo te mande m pou ke mwen entèvenir nan okazyon sa a sur le thème Comprendre l'essence, les causes,

maten an nan 219 yèm anivèsè donk de asasina Anprè Jean Jacques Dessalines. Premyèman, gen yon moun ki di pou yo dispèse timoun yo e pou yo divize yo, premye bagay pou fè fòk tiye papa a. Mwen genlè pa konprann sa m di la. La meyè fason de divize

E ki sa sa pral vle di? Ann al gade ansanm avèk mwen. Le 17 octobre 1806, le père fondateur de la première République noire. Lè n ap di bagay sa yo, m pa konn si Ayisyen chè de poul leve sou do yo. Lè w ap di, Gras a Dessalines, nou se la premyè Repiblik Nwa!

E nou pral wè sa pi devan. Nou pral konprann sa. Paske kan vous allez regarder la Constitution du 20 mai 1806, 1805 mèsi, Dessalines klè, li di ke L'Haïtien est noir. Ou konprann pou ki sa Pèl te di sa? Paske te gen yon pwoblèm ant nèg, nèg milat, patati patata. Li di, ou menm, depi se Ayisyen ou ye, menm lòske koulè po w, menm lòske ou te je w te ye, Nonm se nwa, e l te gen yon rezon pou sa, e se te trè klè. Mentenan, fò n al konprann, e responsab foul yo te di l talè a, ann al konprann dabò lavi de Desalin. Paske pou w konprann Desalin, fò w konprann lavi de Desalin. Desalin, kòm tout òm, a yn vi. Li genyen yon anfans. Li gen yon famiy. Li gen yon kwayans. Li gen de kalite e li gen de defo kòm tout òm. Li gen de pwen de fòs, de pwen de feblès. Li te gen yon vizyon e li te gen de reyalizasyon. Se sa nou pral wè kounye la. Dabò, ann al gade la nesans de Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines li fèt le 20 septanm e dènyèman la a, mwen te lakay li nan Kòmye, nan Grande Rivière du Nord, à la commune de Grande Rivière du Nord, dans le Nord. M te monte mòn nan pou m te ale lakay li, alò vye kay nan Kòmye. E m envite nou tout ki la a pou n al wè lakay papa Desalin. E lè w rive laba sa a, se pa yon ti andwa piti konsa. E m byen kontan mwen genyen jounalis mwen ki te la avèk mwen, ki te akonpanye m. Li te wè ki sa ki te gen laba a. Donk, si nou fè Ayiti piti, se nou fè Ayiti piti, men jouska dat, Desalin rete gran. E m ap ba nou yon imaj. M pa pale pou moun ki gen kwayans kretyen yo ou relijyon yo. Mwen respekte fwa nou. Men m ta kwè tout moun ki t ap travèse nan basen kanga, nou konn sa k basen kanga, basen lè misye pa vle benyen nan basen sèkèy la, sa vle m ap pale de langaj nan timoun pa p konprann. Basen sèkèy se basen ki dèyè do lakay misye a misye konn benyen. Men gen de bagay misye konn bezwen. Li di ke basen sèkèy la pa ka ban mwen l, se nan basen kanga pou m monte anlè a. Ebyen basen kanga, ou pa ka travèse basen kanga pou w pa tonbe. Nou pa konprann sa m ap di la. E m t ap wè ki kantite moun k ap tonbe lè y ap travèse. Lè m di tonbe a, se literalman, sa vle di se de vrè. Donk jodi a anpil nan nou ki la kòm ayisyen nou pa konn sa nou ye. Donk D'abord la naissance de Jean-Jacques Dessalines qui est né le 20 septembre 1758 Kòm mwen te di l a la grande rivière du Nord, dans le département du Nord bien entendu, donk a Gran Kay. Li grandi sur l'habitation de yon kolon ki rele Henri Duclos. E la, avèk dotre manm de sa fami, e pami yo, youn nan moun ki te renmen Jean-Jacques Dessalines anpil, e a ki manman l pral konfye l. La vie, le devenir de Jean-Jacques Dessalines. M ap pale la a de Victoria Monteau. Victoria. Sa vle di ke kamarad k ap fè politik la yo, nou menm nan laprès, lè n ap pale de Jean-Jacques Dessalines, fò n al chache konnen bagay yo. Victoria La tante de Dessalines men ki pral jwe wòl de manman l paske se te plis ke sa. Se li menm ki pral le premye a edike Dessalines sou sa yo rele kòman pou l defann tèt li. Li pral aprann a Dessalines l'art de la guerre. Li pral aprann Dessalines la culture africaine e li pral aprann Dessalines sa ke yo rele mounite a, humanite. Li pral aprann Dessalines sa. E toya sa a. Tout sa Dessalines pral ye par la suite, se te gras a li ki te byen enkulke, ki te byen edike le gran Jean-Jacques Dessalines. E la, pou tout fanm ki te goumen nan revolisyon an ki rete anonim jodi a, m mande yon gwo bravo pou tout fanm yo silvouplè. Paske gen anpil ki te goumen, men nou pa konnen anpil nan non yo. Dezyèm bagay m ta renmen wè avèk nou, se la vizyon de Jean-Jacques Dessalines. Donk, sur l'habitation Gran Kay, m te di li a la hauteur de konbye? Donk, Desalin pral leve e gras a Toya, sa tant, Desalin pral gen yon vizyon di mond. Piske l pral viktim de sekèl de lesklavaj, de l'atrocite de l'esclavage. Nou konn sa sa vle di? Paske anpil nan nou kap pale de esklavaj jodi a, est ce que vous avez une comprehension reyèl de l'esclavage? E pou nou konprann sa ki esklavaj la, li di pou la moindre faute commise, se te yon kout fwèt ki tonbe nan do ou. E si ou residive, ou konn sa yo fè ou? Yo fouye yon twou, yo mete w nan twou a tou vivan, e kisa yo fè? Yo mete siwo nan tèt ou e yo kite w la, e yo rele tout esklav yo vini pou vin gade kòman fomi ap. Il n'y a pas de l'Etat attache à un autre Etat. Alò ke Desalin li menm e Tousen te panse ke, antan ke refòmis, li te vle rete atache a la a la metropole française, e Jean-Jacques Dessalines li menm li te di non. Donk li te vle yon lòt bagay. E vous allez voir, kòm mwen sot mwen te di li trè klè, jotre mikwo la ma chè. E louvri, louvri, louvri, louvri. Vwala. Donk. Lanpwa a a make sa konsepsyon de leta fò Jean-Jacques Dessalines pral klè e vous allez voir e ke lòske l pral deklare l anprè Jacques Premye e pou tout moun ki lekòl ki nan inivèsite yo al gade depi w ap pale de de anpi w ap pale de anprè setadi se yon se yon vas teritwa avèk sou li yon leta ki fò.